Bonjou bonswa tout moun sa depan de lè wap gade videyo a jodi a nou pote yon ti videyo pou ou ki baze sou pil elektrochimik kote nou pral ba w tout enfòmasyon e tout sa wap gen bezwen pou fè yon egzèsis sou pil elektrochimik gad videyo an de kòmansman jiska la fen yon fason lè nap fè egzèsis sou pil elektrochimik pou kapab konprann yo trè byen. Jan ke nou te diw la, sa a se tout enfòmasyon ke wap gen bezwen pou ka fè yon egzèsis sou pil elektwochimik. Jodi a nou pap fè egzèsis men nap baw tout enfòmasyon wap gen bezwen yo. Nap eksplikew yo de kòmansman jiska lafen. Pa egzanp, premye bagay wap gen bezwen nan yon pil elektwochimik se sa yo rele. Lechèl dekwasan dè mito. Lechèl dekwasan dè mito. Se konbyen bagay ou bezwen konnen men echèl la. Ann gade men echèl la. Sa a se eleman w ap gen bezwen yo. Se metal w ap gen bezwen yo. Yo bay yo ann òd. M kwè w ap deja konn senbòl sa yo deja. Yo ba ou yo ann òd. Men metal yo. Talè nou pral di w kòman w ap sèvi avèk echèl sa a nou mete a. Nou pral di w kòman w ap sèvi avè yo talè. Apre sa,

Wap sèvi avèk 2 jeneratè, 2 jeneratè sa yo ki wòl yo, se transfòme enèji chimik yap resevwa a an enèji elektrik gras a yn reyaksyon oksido rediksyon, lè yo pale de reyaksyon oksido rediksyon sa vle di wap genyen yon oksidan, wap genyen yon rediktè. Nou pral wè sa pi devan. Apre sa, lè w fin konn definisyon pil elektwochimik, ou gentan konnen se yon aparèy ki pral konvèti enèji chimik la an enèji elektrik. Kounye a ou bezwen konnen kòman pou w fè chema pil la. Ebyen, depi w wè egzèsis soti sou chema pil, sou pil nan egzamen ofisyèl, yo toujou mande pou w bay chema pil la. Gen de fason ou kapab fè chema a. Depi yo di w pou w bay chema pil men kòman wap fèl sa ka rive yo diw chema pil si yo diw chema pil se konsa si yo diw pou bay chema konvansyonèl gen yon fason pou fèl sa se chema pil lè yo di pou bay chema pil la gade byen kòman wap fèl wap fèl jan kew wè sa depiw wè ou nan egzamen egzèsis lan soti sou pil gen tan met nan tèt ou yo ka pap diw pou bay chema sa oubyen chema konvansyonèl la pafwa yo di pou bay tou 2 men sa se chema pil chema dun pil men kòmanl fèt

wap toujou mete sa yo an ok sa wap toujou mete de moun sa yo nini 4 la ki se NO 3 epi NH 4 plis la wap toujou mete de moun sa yo anlè konsa li la wap mete SO 4 de mwens plis metal wap sèvi a kòm pou konn ki metal nou metel konsa la tou wap mete SO 4. de mwens plis metal w ap sèvi a. Gade byen. Kounye a nan anod la, nan anod, w ap gade, nou te di sa a se pon salen, a men la a w ap gen yon metal, sa a se yon metal k ap la a, sa a se yon metal. Se yo k pral fè enèji chimik la an enèji elektrik. Ebyen, kòm sa a pral fè enèji chimik an enèji elektrik, la a n ap gen yon metal, la a n ap gen youn, ebyen metal w ap mete la a, gen yon kondisyon pou mete l. Metal w ap mete la a gen yon kondisyon pou mete l. Ebyen, pou ou mete metal la, ou pral fè referans avèk echèl dekwasans lan. Y ap toujou ba w de metal. Metal ki vini avan nan echèl sa a w ap gade a la. Pa egzanp, si m ap sèvi avèk aliminyòm epi zen, m ap gade aliminyòm nan vini avan zen, aliminyòm nan vini avan Zn, m ap mete Al la la, m ap mete ZM nan la, m kwè wap konprann sa m di w la. Si nap sèvi avèk ZM epi fè, an kòm ZN nan vini avan nan echèl la, map mete ZN nan nan anod, map mete lòt moun nan nan katod, sa vle di sak vini avan an nan anod, sak vini apre a nan katod, sak vini avan an se li menm ki pi gran Rediktè, L ap ale nan anoud, sa k vini apre a se li menm ki pi piti, li prale nan katoud. Ok. Apre sa, dapre nou relye la a, sa a se kouran k ap sikile a. Dapre m mete anpè la a, sa a se kouran k ap sikile a. Ebyen, men fason yo fè chema yon pil. M di nou sa k ap la a se se metal ki vini avan nan echèl la, sa k ap la a se sa k ap vini apre a. Sa vle di pou w fè chema yon pil, ou sipoze konn.

Si yo di pou bay sans kouran wap di kouran li kouran sot de la katod ver la nod sa vle di kouran an li menm li soti nan katod pou l ale nan anod sa vle di kouran an soti nan bòn pozitif pou l ale nan bòn negatif aprè sa lè w fin konn sa ou bezwen konnen chema konvansyonèl din pil lè yo di w chema konvansyonèl la men kòman l fèt wap mete anod mwens epi wap fè 2 ba epi katod plis

oksidan sa vle di kòm m pa konn ki metal w ap sèvi m mete metal men si w ap sèvi avèk Zn anlè w ap gen Zn anba w ap gen Zn deplis epi la w ap mete pon salen epi sa w ap mete dezyèm metal w ap sèvi a nan egzèsis yo w ap wè pi byen lè n ap fè egzèsis yo apre sa yo ka di pou bay kou predòks